Breaking news breaking news Tchouko yo fèm konnen gen yon evolisyon nan zafè paspò a wi la Ayiti la sa gen la a.
Bon anba anba nou salye tout zanmi yo entènot enpe patou atravè lemond se edisyon paw la k antre lakay ou emisyon lakay. Alò yn fwa de pwi nou Nou la nan studio a pou nou kapab pote de trè bon enfòmasyon pou zanmi entènot nou yo Zanmi kap viv sitou a letranje ki gen kesyon paspò kap Toumante yo Ya fòn di moun yo nou gen korespondan sou plas tou kap banou dènye enfòmasyon kap dewoule nan zafè paspò sa M konnen gen anpil moun ki entèrese nan domèn paspò a se pou rezon sa nou rete Nou rete live. E nenpòt update ki vini wap jwenn li. Sa a son dènye update ki vini. But sak gen la nou toujou ap chache problematik yo. Kote ke il resanb ke pou moun yo depoze paspò nan peyi aktyèlman la li pa fasil. Desizyon sa leta te pran an, euh, map mande e ki sa l pote la menm? Il est semble ke gen anbouteyaj nan vil la. Bon, kesyon paspò anpwent elektwonik ke leta a pran desizyon a pati de premye out la vrèman pote chagren. Li pote chagren, li pote doulè, li pote traka, li pote tèt fè mal, li pote tèt chaje, li pote peripesi, li pote tout lè pèn di mond. Tout le pen du monde zanmi entènot paske imajine w yon moun ki soti e senmak ou byen yon zanmi ki soti jiska miragwan ou byen yon zanmi ki soti nan pwen jakmel ki vin depoze w paspò akonpanye 2 ou 3 ti moun lè l rive chan mas anbouteyaj mons li pase la li anbouteyaj mons pa gen sinyal ti moun yo bezwen kote pou yo fè bezwen yo fizyolojik yo pa gen mwayen moun yo anpile moun sou moun

Se son son Kom nou pa Nou la pou nou sipote piblik la Nou sipote piblik la Se pa ke nou mande de zot Nou pa mande de zot Nou pa kraze leta a tou Nou bezwen leta wi si tu Men fo leta bay sevis tu po Nan leta Nan leta M santi pa gen sevis paske Lè yon moun sot jakmel pa egzanp Moun nan vini li vin depoze paspo Li kanpe devan an bon Pa gon kote si ta bezwen al non Nan w bezwen Sil bezwen pipi, sil bezwen al nan twalèt bon kisa gen la. Bon leta ayisyen pa prepare.
Leta pa prepare. Oh my God. Lè w rive nan zòn channmas daprè sa nou viv, lè w rive nan zòn channmas la, nan zòn kote yo rele tou 2004 ke prezidan Jean Bertrand Aristide te fè. Se la yo mete yon biwo oni kote y ap resevwa zanmi k ap depoze paspò yo. Monchè. Se vreman degoutan pa gen yon kote pou fon moun fon bezwen moun yo non lign non fanm soley cho. Ebyen nou te ka di moun yo avan yo deplase lakay yo pou yo fè tout bezwen yo men lè moun nan rive di kay ou pa konn kilè ou pa konn kilè lap vini sitou sa w te manje sa w te bwè a nenpòt kèl moman bezwen an vini fòk ou fèl paske ou pap ka kenbe l. Nan peyi serye lè moun nan ta vin fè paspò a fòk te gen yon kote si l bezwen si l swaf dlo pou l jwenn dlo si l bezwen al nan twalèt pou l jwenn twalèt pou l ale. Ou konn sa m nan mo kreyòl la. E keswa bezwen l ta bezwen an, pou l jwenn opòtinite pou l fè l. Gen bagay. Dayè, sa fè n ap mande zanmi entènot nou yo, avan yo ale nan kesyon paspò, fòk yo byen anbi ki kote yo prale. Paske Channmas sa se yon veritab tèt chaje. E la lu, il è bri ke se pa ou pli, se se ta, se ta yon dirijan nan leta. Sou li fè pati de leta a, sèt. Men sanble se pa, se kòm kwa m ta di ou, prezidan ap kòde epi gon nèg k ap dekòde. Sitwayen li kache anndan an, l ap kòde sistèm de manyè aske pou yo ka mete sou pretèks l ap mete prensip, l ap mete lòd, l ap mete disiplin, nou pa gen pwoblèm ak sa. Men èske gen yon estrikti pou resevwa moun yo? Lè moun yo vini, se nan mitan lari a ou gade nan zòn Lali, ou wè tout moun yo kanpe, l ap fè va e vyen, pa gen anndan estrikti pou ta di moun y ap vin chita pou yo ta tann alafilendyèn, Kote sa fin depoze lot la avanse ensi de swit pa gen sa se pote boure tout moun ap chache. Banm poze w kesyon sa eske yo pata ka e oganize yon fason kreye yon mwayen sa vle di e bay moun yon randevou ou konprann bay moun yon randevou sa vle di e e an di an di e le le le le 20 kap vin la nap resevwa 150 moun bon sa ta pou mwayen epi moun yo gen telefon epi nou gen dwa voye komsi Ok sa se Andre Andre demen si Dye vle ou gen randevou pou vin depoze paspò An itilize teknoloji a toujou pa la pou nan peze moun yo sèlman Alèk de la teknoloji Nou bezwen pou moun yo vote Sa posib Sa posib men le fèt ke se tout moun gen de pwen estratejik a travè le teritwa sou to a Pòprens Nou genyen biwo Petyonvil Nou genyen biwo E la lune, si se biwo santral se la menm pwodiksyon, e sistèm de pwodiksyon an. Genyen biwo taba, menm lè ou tande yo ap ramase paspò tout kote sa son sèl kote ou pwodui se la lune, se la ki gen sistèm de pwodiksyon paspò pou an Ayiti. Alò, rèl nou jodi a se mande nap mande avèk leta pou l leve yon pe restriksyon sa. Restriksyon ap vini nan peryòd pandemi, moun yo pa prè pou yo vin chita nan solèy, pafwa gwo kesyon sistèm. Moun nan vini vè 7, 8 è, l sot lakay li, li rive nan imigrasyon. Bon, bon, bon, bon, te eksplikasyon sou sistèm. Sistèm, non, ou gen dwa chita la, ou tande sou sistèm enfomatik.